Maten an jodi a n ap fè pòtrè yon peyi nan kad yon eta de dwa. An jeneral yon peyi ki lib e endepandan, an jeneral, peyi sa a genyen de fòs k ap domine l, kèlkeswa politik k ap fèt la, kèlkeswa aktivite k ap fèt la, se 2 fòs sa a ki nan òganizasyon yo. Gen yon fòs ki rele fòs sosyal nan 2 fòs la. Fòs sosyal la se andedan fòs sa a tout bagay prepare. Ou wè, se andedan fòs sa a tout bagay prepare. Se kòm si m ta ka di w, ou fon manje, enben manje a al fèt nan kuizin, epi se apati de kuizin sa a, Manje a ap distribye bay moun. Bon fòs sosyal sa a, se sa l la anndan yon peyi. Depi yon bagay sòti mal nan fòs sa a, depi l pa byen prepare, ebyen ou mèt konnen gen rèl ka makorèl. Fòs sosyal sa a, Lòt fòs ki genyen an, se li ki bay nesans a fòs sa a. Fòs politik. E de fòs sa yo k ap mennen anndan yon peyi. E si w wè yon peyi. Gen anpil fay, si w wè yon peyi pa ka fè sa pou l fè pou l sèvi pèp li byen, e nan 2 fòs sa yo pou ale, se 2 fòs sa yo pou kesyone. Mwen di nou, fòs sosyal ki pran nesans otomatikman gon kote gen moun fòs sa pran nesans. Konnya kòm moun ap bezwen pou yo òganize pou yo kapab viv byen, enben moun ki anndan fòs sa a ki reyini kondisyon pou sa, yo fòme yon fòs politik. Donk sa depan de kisa fòs sosyal sa a ye, Wap jwenn tout bagay ap mache byen oubyen tout bagay ap mache mal. Pa bliye fòs sosyal, fòs politik. Se fòs sosyal la ki pèmèt ou genyen yon òganizasyon sou papye ki di kouman ou ta renmen fòs politik la. E se fòs politik la li menm ki pral fè tout sa l konnen pou pa gen yon moun ki nan zòn fòs politik sa a pou l pa viv tankou moun. Fòs sosyal, fòs politik. Mezanmi, si nou pa ale nan bagay sa yo, nou p ap janm ka wè ki pwoblèm Ayiti genyen. Jodi a, Ayiti gen pwoblèm fòs sosyal la. Bon, si l gen fòs sosyal la, ou pa bezwen mande pou lòt gwo fòs sa a. Se nan fòs sosyal la pou w genyen yon vizyon ki moun ou vle genyen ki pou ba ou yon bon fòs politik. E moun sa a, se nan fòs sosyal la yo envesti anpil pou yo rive gen moun sa a. Ou wè, moun ki anndan fòs sosyal la ki pou genyen syans kil fo pou fè sa k dwe fèt pou moun viv byen. Moun sa yo pa nenpòt ki moun, ni nan laj, ni nan konesans, ni nan eksperyans, se pa nenpòt ki moun, moun ki nan fòs sosyal la. Se yon moun madre, dayè, a laj moun sa a ka kòmanse manifeste l anndan fòs sosyal la, se 18 an, Nan dwa pa nou an. Nan lwa pa nou, nan konstitisyon nou, se a 18 an li ka kòmanse manifeste l. Se a 18 an li kòmanse parèt tèt li. Sosyete a mande l parèt tèt li. Sosyete a fè l obligasyon pou l parèt tèt li. Sosyete a konsakre l kòm yon moun ki ka sèvi Koz pou yon peyi, yon moun ki ka sèvi sosyete a, ni anndan sosyete a, ni anndan lòt fòs yo rele fòs politik la. Nou menm ki sa k rive nou? M prèske di sa chak jou. Ki sa k rive nou? Nou menm depi nan fòs sosyal la, Nou gen fòs kote. Depi nan fòs sosyal la nou gen fòs kote. Lè w tande pa egzanp ameriken an di w lè lape fòme e gouvènman, lè l ap fè palman, lè l ap fè tout sa l ap fè anndan politik la, li di w se lòm kilfo a la plas kilfo. Lòm kilfo a e depi nan fòs sosyal la wi. Yo chwazi l. Se yon moun ki ale lekòl, se yon moun ki gen yon aptitid e ki ka ede moun, se yon moun ki ale nan inivèsite oubyen se yon moun ki gen yon pwofesyon, se yon moun ki gen yon bagay li ka itil anndan sosyete a, w ap jwenn ki al okipe fonksyon nan fòs politik la. Yo p ap aksepte anyen. vin ranpli okenn fonksyon anndan fòs politik la. Dayè ou pap wè plas ou la a tou. Dayè ou pap wè plas ou. Ou menm w ap gentan konnen ke ou pa travay pou sa. Gon pwovèb ki di yo tout moun se moun. Men moun sa n ap pale a nan tout sosyete yo rele yo sitwayen. Sitwayen an, ou jwenn sivik, sa vle di ke moun ki gen yon seri de nosyon pou l konnen ki konpòtman pou l gen antanke sitwayen pou l pa nui yon lòt moun, ki konpòtman pou l genyen pou l sèvi koz yon lòt moun ki gen pwoblèm. Sitwayen an se yon gwo bagay. Bon dayè, se premye otorite ou jwenn nan leta. Paske premye otorite E se otorite sa ki pi enpòtan, paske si w pa pase otorite sa, si w pa sitwayen, ou pa ka prezidan. Anndan yon leta, ou ka gen 18 an, ou ka gen tout kalite bagay ki fè w ou wè ou sitwayen, poutan, Gen yon konpòtman ou genyen anndan sosyete a ki fè ke w pa ka al okipe yon fonksyon enpòtan nan fòs politik la. Ou ka gen 18 an, w a di a, m gen 18 an, mwen menm m ka nenpòt bagay. Non. Sosyete a mete lekòl, li mete inivèsite, li mete travay, li gen yon bann bagay li ofri w avan yo rekrite w nan fòs politik la. Depi w tande yon moun anndan fòs politik la nan li non li son otorite anndan fòs politik la li non fonksyon anndan fòs politik la ou mèt al gade pou wè son moun nan fòs sosyal la ki deja fè non l donk nou menm nou gon karans anndan fòs sosyal la gen endividi gen sitwayen endividi Se moun, menm si l reyini kalite pou l sitwayen, men si l ap fè sa k pa sa pou degrade sosyete a, pou degrade tèt li, li rete nan faz endividi, l te mèt gen senkant, swasant an. Li se yon endividi. Li gen laj pou l sitwayen, men konpòtman l, jan l fonksyone, Fè ke l pa sitwayen paske sosyete a se li k bay ki kondisyon pou yon moun reyini, ki kritè pou yon moun reyini pou l sitwayen. Kounye a, sitwayen an se youn, men genyen anndan sosyete a sitwayen ki mete yo nan yon pozisyon pou yo ede lòt moun nan politik, nan ekonomi, nan tout bagay. Men se sitou politik la pou nou gade, pou ede lòt moun E lè sa a ou pral genyen sal leta a bezwen pou l òganize yo strikti paleman ou wè strikti prezidan strikti kazèk strikti majistra strikti majistra kominal ou pral wè tout sa Fòs politik la bezwen an tèm de moun pou fè moun viv byen, ou pral wè se moun ki reyisi nan fòs sosyal la, se moun ki reyisi rive nan yon nivo sitwayen responsab, se yo menm ou pral jwenn anndan fòs politik la. An Ayiti nou pran bagay la devan dèyè. Si gen de twa moun nan fòs sosyal la k reyini kondisyon pou ta al okipe yon fonksyon nan fòs politik la, enben de twa moun sa yo, yo rele gen alarye plan. Moun sa yo kòmsi yo pa egziste nan sosyete a. E bagay devan pòt devan pòt tounen dèyè kay. Ou jwenn son seri de moun ki fè sosyete a mal, se yon seri de moun ke yo rele yo delenkan nan zafè dwa, se yon seri de moun ki pa vwayen, se yon seri de moun malgre gen lekòl yo pa al lekòl, se yon seri de analfabèt, ou wè se yo menm ki kite fòs sosyal la epi ki okipe gwo fonksyon nan fòs politik la. Se sa nou gen la. E lè nou di sa, E pa konn li byen. E pa gen yon pwofesyon sèlman non. Youn nan pi gwo bagay nan fòs sosyal la, fòs sosyal la son fòs moral li ye tou. Sa vle di ke y ap jije si w se yon moun serye, si w se yon moun ki byen, paske ou gen dwa fè tout klas ou, ou gen dwa medsen, ou gen dwa enjenyè, ou gen dwa avoka, enpi ou pa serye. Ou konprann? Kounye a, si anndan fòs sosyal la, gon seri de konpòtman ou genyen ki fè ou pa serye, monchè ou te mèt pran pwen nan vi ou, nan yon eta de dwa ou pa ka ale nan fòs politik la. Paske lè sa a, ou pral degrade leta a, ou pral degrade tout peyi a, yo bezwen de moun Anndan fòs sosyal la ki gen moral, e sa a youn nan bagay ki pi fò ki gen moral e ki gen yon savwa, ki gen yon bagay vre l ka bay. Yo pap pran nenpòt moun anyen enpi yo di w ou monte nan fòs politik la. E sa k pi rèd, Moun kap voye yo nan fòs politik la se moun ki nan fòs sosyal yo e yo nan eleksyon se yo k voye yo lè w wè ou eli depite ou eli senatè ou eli prezidan ou eli tout moun sa yo se ou k voye tout moun sa yo al travay pou ou e avèk fòs sosyal la yap travay wi. Lè w fè yon eleksyon epi w chwazi move moun, ou chwazi moun ki pa reyini kondisyon, moun ou pa konnen, si w chwazi moun ou pa konnen, ou gen dwa pran nenpòt sipriz, e n ap viv sa la kounye a, n ap viv sa, lè nou chwazi yon moun nou konnen, nou chwazi sa k pi mal la, oubyen nou chwazi yon moun nou pa konnen. Depi 1986 se sa kap rive nan peyi a ki foè nan nan eta sa. Donk yon peyi konsa lè lap fonksyone wa di mezanmi ki mal nou fè kòm pèp nap peye poutan mal la e nou menm ki fè tèt non wi paske Nou pa janm genyen yon sosyete ki travay pou byennèt moun. Se toujou yon sosyete deksklizyon nou genyen. E piske nou gen yon sosyete deksklizyon kote nou pa pran moun pou moun, ti entèlijan ki resi gen yon bagay anndan sosyete sa a, Kèlkeswa defo l genyen, nenpòt bagay se li menm ou wè k devan. Nenpòt bagay se li menm ou wè k devan. Donk jodi a, nan sa k ap fèt la a, nou wè moun ki di y ap dirije nou la yo, nou wè ke se de moun ki mete peyi a plat atè. Men si nou di nap goumen pou nou ranvèse moun sa yo, fò nou ta kòmanse ale wi nan rezonman wè map fè la, nan refleksyon nap fè la, ki sosyete nou genyen? Nou gon sosyete depouvi de kalite. Men gen kèk grenn Gen kèk grenn, si nou pa ale nan kèk grenn sa yo, li ka 100, li ka 200, li ka 300, li ka 400, si nou pa ale idantifye kèk grenn sa yo, pou lè n ap fè yon chanm depite, pou nou fè yon chanm serye, lè n ap fè yon sena, pou nou fè yon sena serye, lè nou chwazi yon mè, pou nou chwazi yon mè ki serye, nan ti ponyen grenn yo, enben nou fèk kòmanse nan sa nou ye jounen jodi a. Donk m gon seri de refleksyon m ap fè avè nou nan kad ti koze pou eta de dwa pou sa k ap vin la pou nou pa kite nèg ki gen move renome nan sosyete se li menm ki fè tout egzistans li Ap dirije nou, e dirije nou mal, dirije nou nan sans ki fè menm lòt pèp pa respekte nou. M byen kontan ti koze sa, n ap tounen ankò e rès ti koze n ap gen pou nou fè yo se toujou nan lign sa y ap ye. M ale, abyento.